Bonjou bonswa tout moun sa depan lè nou pral tande vwa sa oubyen gade video sa mèsi ak ou menm ki abòne a chanèl la ni toujou voye fanmi zanmiw abòne a chanèl la son plezi yon lòt fwa poun lage yon video sou chanèl la e nou ka wè se kalack entertainment voye fanmi zanmiw abòne a chanèl la ni lè wap abòne aktive klòch notifikasyon an pou pa pèdi tout video nou pral lage. De kisa nou vin pale la guys? Nou vin pale de kijan yon fi ka bèl pou ou. Kijan w ka di yon fi bèl? Se vre pa gen moun ki lèd sou latè. Se Bondye ki fè tout moun. Men depi yon moun ou pa kwè, depi yon fi ou pa kwè nan travay, depi yon fi ou depann de moun ou pa janm bat pou gen afè pa w, depi yon moun ou pa janm bat pou panse pozitivman palan ou toujou panse negativman ou pa ka bèl ankò mesye nou nan lari a si nou panse se fi ki gen bèl fòm en fi ki gen bèl vizaj se yo menm nou rele bèl enben nou fè gwo flay nou choute deyò moun nan pa minm konn ri nan mitan moun. Anh moun nan pa menm konn ri nan figi moun moun nan pa konn jan poul ri ou mennen moun nan nan plaj li pa konn sa poul mete sou li ou mennen moun nan nan antèman li pa konn sa poul mete ou mennen moun nan nan yon fèt li pa konn sa poul mete sou li son moun ki pou ta tounen kay paranl pou yo al fòmel ankò. Piske moun nan pa konn ki rad. Moun nan pa menm ka konn ki kilòt pou l mete avèk yon rad klè ki sou li. Hein! Alò w rele moun sa bèl? Depi moun nan pa gen bon nanm li pa ka bèl ankò. Depi moun nan pa panse pozitivman li pa ka bèl ankò. Panse moun sa yo se panse destriktiv. Yo pa janm gen yon panse. konstriktiv, yo pa la pou konstwi, yo la pou yo detwi, yo toujou minorize tèt yo, yo toujou souzestime tèt yo, yo toujou panse yo pa ka fè anyen, yo p ap janm ka anyen, paske yo leve malere fòk yo mouri malere, paske yo leve yo t ap tann moun voye ba yo. Yo fòk yo rete tout tan pou moun ap ba yo. Epi moun nan toujou, depi son fi ki toujou ap tann pou gason ko kap ba li, li pa ka bèl ankò. Depi moun nan pa kwè nan travay, li pa ka bèl ankò. Mesye, avan n al fè yon bagay serye avèk yon fi fò n konnen kiyès nou gen nan men nou. Sispann al fè teyat, sispann pantan. Sispann pantan kou nou yon moun moun nan nou gwosè dèyè li bloke yon lari tèt vav tèt anfle nan lari a nou panse moun sa k bèl en moun nan pa menm ka kwit yon pwason non e li bèl e e lè ou fè moun ou pase tan bò kot moun sa wa konn si l bèl tande. Moun nan bò kote w en pou yon fi chita bò kote w ou pa ka respire epi w rele fi sa bèl en sa k bèl pou bèl vizaj bèl kò e sa k bèl pou w en moun nan pa menm ka pran swen kò l depi yon fi pa pwòp an en mo ou pa bèl gen pou w pa gen yon bon nanm ou pa renmen ede moun. Ou pa gen kè nan men ou pa ka bèl ankò nan je Bondye ou lèd depi ou pa renmen ede moun ou pa renmen pataje ou pa ka bèl ankò nou pa konn sak bèl nou sèlman nou sousye de bote de bote eksteryè men nou pa konn bote enteryè depi moun nan pa gen bote enteryè li pa ka bèl ankò depi anndan moun nan pa bèl li pa bèl ankò. Moun nan paka defann tèt li okenn kote la li toujou ap tann moun pou edel li paka bèl ankò mesye fòk nou konnen sak rele yon fi ki bèl e fi ki bèl la konnen lèl bèl paskel prepare entèlektyèlman sosyalman l prepare se vre gen moun ki gen dwa pa tal. fè gwo klas, men sosyalman l prepare, familyalman l prepare, fanmi l prepare l, li konn kijan pou l ye sou moun, li konn kisa pou l mete sou moun, en, li pka pran swen yon gason si gason an malad, en, li ka fè kay li santi bon, li pwòp. Li konn lave, li konn pase, li konn fè manje. Tout sa yo se kalite. Depi moun nan pa gen kalite sa yo, sa e kalite familyal yo. Depi moun nan pa gen yo, gon laj moun nan rive li ta sipoze prepare. Depi li pa ka fè aktivite sa yo, li pa gen kalite sa yo, li pa ka bèl ankò guys. Depi nou e sou bèl fòm, bèl vizaj, nou pral, nou pral fokis. Gade n ap tonbe, n ap tonbe nan gwo tou mesye. Wi nap pran gwo so nan lari a piske moun sa yo yo anfòm kou bèt, yo anfòm kou bas, yo won nan lari a men yo pa gon ti ponyen entèlijans, yo pa gen l'art de penser, lè w lage yon kòb nan men yo kòb la kraze nan achte yon bann bagay ki pa gen valè tèlman moun nan leve l pa konn jan pou l panse l pa kon a li pa li pa panse avan dajir yon bann moun yo nan lari a la pa gen aksyon yo fè ke yo panse avan yo fè aksyon non an nou ke yo fè l wi yo pa panse si yo fè yon bagay si y al gaspiye lajan nan sa en moun nan leve yon kòb en moun nan gen yon machin byen pwòp l al achte yon machin ki pa t menm nesesè alò depi w se yon fi ou gen yon fi nan menw ki pa kwè nan fè ekonomi ki pa ka bèl ankò kijan moun sa pral ede w la. Tout kòb ou ba li l kraze l. Lè w gon fi, lè w ba l yon lajan, si l konn fè ekonomi, li ka ede w. Si w gen yon pwoblèm, pou tout kòb ou bay moun nan pou l kraze l, li pa janm gen anyen seri. Ou pral rele fi sa s on fi ki bèl, ou pral di sa, ou pral di fi sa s on fi ki bèl. Mwen pa konn sa k on fi ki bèl, mwen pa konn sa k on fi. Ou ka mete nan klas moun ki bèl, moun nan pa gen bon nanm, li pa kwè nan ede moun, li pa kwè nan sove moun sou kote l, li pa kwè a ede moun avanse, li gen yon bagay nan men li pa kwè nan pataje, moun sa pa ka bèl ankò. Mezanmi nou pa vle fè video a twò long men ouvè je nou mesye pou nou ka fè diferans ak yon moun ki lèd antre yon moun ki lèd ak yon moun ki bèl fò nou ka fè diferans sa kijan yon moun bèl kijan yon moun lèd wi pa gen moun ki lèd men gen de kalite depi yon moun pa genyen li pa ka bèl ankò wi li pa ka bèl ankò. Depi son moun ki egoyis ki pa renmen ede moun li paka bèl ankò gen de defo moun nan genyen li paka bèl ankò devan Bondye lèd depil pa kwè nan renmen nan ede moun li egoyis li paka bèl ankò wi e lèw pase tan bò kot moun sa ou kòmanse viv avèl ou pral konn si son moun ki bèl depi kè moun sa pa pwòp li paka bèl ankò kè di paka bèl. Devan Bondye ou pa bèl, depi kè w pa pwòp, depi w s on moun kè w di ou pa kwè nan ede moun, moun nan te mèt ap soufri ou pa kwè nan ede moun, ou pa ka bèl ankò. Devan Bondye ou pa anyen, devan Bondye ou lèd. Bon, pa bliye pataje videyo sa guys. Anpil lanmou pou nou. Ba yo anpil. Mesye, nou bezwen fè diferans ant bèl ak lèd. Ok. Nou bezwen konn sak rele yon fi ki bèl, yon moun ki bèl se yon moun ki gen bon nanm, yon moun ki kwè nan travay, yon moun ki pwòp, yon moun ki kwè nan lekòl, yon moun ki kwè nan ede. Men yon egzanp de yon moun ki bèl tande men kèk egzanp men kèk egzanp guys anpil lanmou pa bliye pataje video sa.